Lapè Bondye avèk nou, mwen salye nou aswè a nan non Jezi. Kòman nou ye? Nou konnen non mwen se sè Jètrid. Nou te wè depi dimanch pase, aswè a fè nou 8 jou. Men m konn Bondye ap ouvè pòt la pou nou, pou se pa chak 8 jou pou m vin kote nou. An nou fèmen zye nou pou nou priye. Gran Dye toupisan, Dye damou, Dye redoutab, Dye fò e gran.

Depi maten nou te leve, depi a senkè di maten, nou t ap fè anpil lòt bagay, nou t al adore. E aswè a, nou la ankò, nou beni non w pou sa. Men nou pral kanpe pou nou pale pou ou, n ap mande w, tanpri, Papi cheri, ranpli nou avèk gras ou, konnen sèvant ou pa janm konn anyen. Fè m favè kounyeya pou m kapab al pale pou glwa non w, m va jwenn, e yon lòt. Frèm ak sèm ki pral tandem yo va jwenn toujou se ti konsèy nou pote, ti ankourajman pou nou kapab avanse pi prè w Seyè. Ede nou pa kite se mwen menm ou konnen m pa konn anyen men touche lang mwen. Bonm on lòt brenn tou nèf, on konesans ki soti nan trezò lakay ou. Pou nou ka beni, e moun kap tande nou kapab beni, fè sa pou nou. O non de Jezi Kri de Nazarèt nou priye w ki viv ki rèy o sèk dè sèk. Bondye beni nou. Lapè Bondye avèk nou ankò. Se la restorasyon ki antre lakay nou avèk pitit fi ou, sè ou la sè Jètrid pou nou pataje kèlke ti konsèy ansanm.

Son kesyon. Eske non w ekri nan liv de vi a? Se Gertrude kisa w pale gon liv de vi w wi eske non w ekri nan liv de vi a? An nou ouvè bib nou avèk mwen nan Apokalips chapwit 20 vèsè 11 a 15. Apokalips 20. Vèsè 11 a 15 bon m li pou nou, m pa konnen ok map li fransè. Li di Puis je vis un grand trône blanc, celui qui etait assis dessus la terre et le ciel s'enfuit devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Vèsè 12.

Se randi lè mò ki etèt an e, e chaken fi jije selon sè zèv, e la mò e le sejou dè mò fi jete dan le tan de fe, sè la segond mò le tan de fe. Kikonk ne fi pa touve ekri dan le liv de vi, Fi jete dan le tan de fe pawol bondye lapè bondye avek nou kisam te di nap pale aswè a son ti kesyon m vin poze w m pa vin fè anpil pale anpil aswè a eske nonw ekri nan liv de vi a kote mwen sot li nan apokalips chapitre 20 kotel te pale nan tèt la li te di E jijman dènye. E se apot Jan ki te nan yon vizyon, nou konnen kilè apot Jan te ekri liv sa, se lè yo t al lage l nan zile de Patmòs pou bèt fewòs te devore li, epi Mèt la te tou itilize pandan l pou kont li a pou l te ba l de gran revelasyon sa. E Jan di konsa li gade l wè yon gran liv ki ekri. E je vi en gran twòn, e seli ki etet asi su le twòn, ki moun sa a se Jezi menm wi jan t wè t chita gran twòn blan an epi moun ki chita sou twòn nan tè a gade e syèl la gade moun sa a fas li sèlman yo tou lè de pran kou wi. Ni tè a ni syèl la pran kou wi, e il fi pli twouve oken plas pou yo, sèke yo disparèt. Vèsè 12 a li di, Je vi lè mò, lè gran e lè peti, se tenè devan le twòn. Twòn sa a kiyès te chita sou li se Jezi. Mò sa yo te gen ni timoun ni granmoun ki te chita. Epi li di konsa, li wè de liv ouvèt. Se Jan wi kap pale. Li wè de liv ouvèt. Hein? Li di yn ote liv fuit ouvèt. Se lui ki è le liv de vi. Gen anpil liv e gen liv de vi a tout te ouvè. Ou konprann? Ki t ap parèt, mò sa yo te parèt la, se sa yo te fè ki te parèt devan le tribinal de, devan le gran twòn blan, eskize va, le tribinal de Kris lan devan le gran twòn blan. Jan t ap pale la a, li di konsa, Ni granmoun ni timoun. Jezi ouvè liv la pou l ap wè kiyès e premye sa tè a ak vèkse la sitèlman konnen gen aksyon yo pran kouri e bagay sa yo gen pou yo vini ou konprann li di tè ak syèl la yo disparèt paske yo pa ka kanpe devan sou nèg sa a ki chita devan twòn blan an li di konsa li wè anpil mò. Hein li wè on bon lòt liv epi li wè liv de vi a se kesyon sa m te poze w aswè a kote nou w ye oubyen pou kisa w ap travay eske w ap travay pou al devan le tribinal de kris oubyen w menm ki kretyen k asepte jezi ou konnen w pral devan eske ou fè pati le gran twòn blan le gran twòn blan pa pou nou menm kretyen nou pa pral pase devan. Lekran twòn blan. Ou konprann? Li di konsa, M wè mò yo an pakèt. E li di chak moun, pou nou fè l rapid, mwen pwomès ou m pap fè videyo a long, ki pa twouve non l ekri nan liv sa kote y ale, y al lage yo nan letan defen ki di yon dezè mò. Ou dezyèm mò, lè nou mouri nan Kris, ou son sèvant Bondye ou mouri, ou pral viv etènèlman. Min lè w viv se nan etan defen w ale kòm nou pa wè mo kòman yo rele sa lanfè nan bib la se etan defen ki sinifi lanfè oubyen yo di w dife etènèl. Ou konprann? E, e, e, e, e, e, e, e, ki, ki, ki, ki prale, ou menm ki nan Jezi, ou konnen ou pral viv nan laglwa de Dye pou tout tan, ou pa mouri. Sa fè, chan di, Lè m mouri, m a viv ankò. Hein? Gen yon otè di, Yon jou m a sispann chante m yo. N a va wè li menm jan li ye, se moun ki te mouri, ki mouri an Kris yo, ou menm ki p ap pase pa lamò, Ou gen pou jwenn moun sa yo, bib la di, o son de la tonpèt, m kwè 1 tesalonicien e 4, ki di konsa, o son de la tonpèt, lè mò an kris premyèman, e nou menm lè vivan. Men aswè sa nap pale la, ki kote nou ou ye pandan ou gen chans aswè a? Pandan ou gen chans, kòman emisyon sa, la restorasyon mande, kote nou ou ye aswè a? Eske ou nan liv de vi a oubyen eske ou nan liv pou etan etènèl? Pase toutotan souf de vi a la, kèlkeswa nivo kapasite kote ou te rive nan peche a, ou gen mwayen pou repanti. Tout tan souf la poko koupe, ou gen mwayen, pa gen peche ki twò gwo pou Bondye. Pa gen kèlkeswa tit de peche a u vin konnen wap peye konsekans peche ou te fè a men sa pa vle di ou pa ka repanti pou ou mèt repanti wap peye konsekans la espesyalman ou menm ki konn la pawòl ki ap viv ki konn pawòl la trè byen ki konn sa wap fè ou pa sipoze fèl sonje sa ap di pou ou. Sonje lap di, lap di, lap di amètim nan ap di pou ou, even ou ka pata pèdi Bondye sovew men lap di pou ou. Aswè a se ti kesyon sa m poze w kote nonw ekri se sa sèlman sa kote nonw ye. Eske wap travay pou janm tap di moun yo maten nan asanble a paskem konn fè misyon m konn peye dim mwen m son gran adoratè m son gran adoratris m son evanjelik m son pastè on pastores kelkeswa tit ou te ye a eske se sa yo byen eske w son òm de Dye oubyen w son fanm de Dye. Bondye konte sou ou kap tann ou hein mwen sonje nan exode pèp la peche hein exode chapitre 32 pèp la peche letènèl soti poul fini avèk pèp la Moyiz ki te yon bon lidè. Sonje Moyiz se te yon bon entèsesè ki t ap plede. Labib di Moyiz, Samyèl, nèg sa yo te gen vrèman abouarab. Nèg sa yo se gran entèsesè ki te gen sansibilite pou pèp ki devan l nan. Moyiz, lè Bondye di Moyiz l ap fini a pèp la, Moyiz plede pou pèp la devan Bondye. Li di Bondye, Lè w touye a pèp la. Ki sa lè pèp ejipsyen an pral di? Èske se pou te fini? Di pa se pou ta fini a pèp sa a, pito e retire non m nan liv de vi a. Gad on lide! Se kòmsi l dakò pou l mouri olye pou Bondye ta pini pèp la. Men ou menm maten an, èske w dakò jan w ap viv la vre pou w vin fè lide w l ap soufri? Monitè a, monitris la, èske w fè l ap soufri tout ansèyman? Tout preparasyon ou pa dakò pou chanje. Bondye baw yon bon òm de Dye kap anseyew le vwè la pawòl. Kap baw vwè pawòl la nan bon ti mamit. Bon se li ou leve kont. Olye pou ta chanje. Sonje emisyon semèn pase m te fè dimanch la mwen te diw. Eskew sonje Bondye? Sonje m te diw menm lè w ta bliye Bondye men Bondye pa bliye w. Kèlkeswa kote w ye w panse w nan fènwa konn Bondye pa wè w men l pa bliye w. Si ou menm ou ou bliye l ou pa wè l menm tou e di w lap voye kote w. Aswè a. M pa vin mande w Bondye ap voye kote m mande w pou kisa w travay paske w konn tèt ou ou konn lavi w chè byeneme frè e sè ou konn kote w antre depi w ta asepte Jezi le Sentespri nan ou chak kote w antre ki pa bon kè w bat fò chak repons ou bay Ou konnen n pa bon, kè w bat fò. Ou konprann? Chak sa w fè ki pa nan plan Bondye w te mete pou kont ou, fò, depi lè Sentespri a la nan lavi w, fò w santi, depi w se yon moun ki pou sove, fò w santi w wong. Aswè a, kote w mete non w? Sonje m di w sa, anpil sèvitè ap di konsa, Sove, sove, lè nou di sove, nou sove pa lagras. Men nou bezwen travay pou nou sove, nou bezwen travay pou nou, se menm jan avèk pye bwa ou plante ou bezwen awoze li. Mwen menm nan bib pam nan lèm li mwen Bondye konn efase non moun. Si Moïse te di efase non Bondye konn efase non moun. Li konn metew, mwen pa souse ant nan Jérémie ou byen Esaïe m tap li li te di ou te pase tout viw ap sèvi Bondye byen. Epi ala dènye moman ou fè yon bagay ki mal, se kòmsi ou pa t fè anyen menm. Nan Bib la mwen li l e pa mwen t fè l, mwen bliye pasaj la pou m ta ba nou l. Aswè a ki kote nou ye frè m, sè m k ap tande m, ki pral tande videyo a? Nou nan yon dènye tan kounye a m santi nou jwe twòp. Nou nan yon dènye tan m santi se jwe, se chowòf n ap fè nan levanjil. Sitou lè n rive devan pastè a nou santi nou gen kapasite pase l. Nou santi son ti plezi nou vin pran Menm jan lontan m konn wè lè moun gen lamò Tout moun te ton bagay ki te vrèman terib Men kounye a m vin wè Menm lè moun nan mouri depi ou mouri se ou kanto pou di se lè sa moun nan Ya non sèlman byen abiye Se lè moun yo pi soti Ou wè lamò se lè sa ou wè tout moun ap fè foto Kè kontan an hey. Byeneme, ki kote nou ye aswè a? Ki kote nou ye? M pa bezwen konnen sa w t ap fè dizan, kenzan, ventan, on ennan, on mwa, on semèn, de semèn. Dejou, sa w te fè maten an, men kounye a la a menm, ki kote ak konsyans ou non w ye? Byeneme, sa ta di pou m nan misyon. M ap resevwa òm de Dye lakay mwen, m nan misyon tout kote. Map ede, map peye bon dim, map bay don a legliz, depi sèvant la vin vann sid li oubyen bagay map sipòte epi nonm se nan se nan e nan liv ki pral nan etan de fe a nonm ye. Aswè a byeneme an nou viv pou Bondye. Ak 17 vèsè 30 li di konsa li pa Li pa kè de sa ou tap fè yè yo, men jodi a menm repanti. Tounen vin jwenn Bondye. Retounen vin jwenn Bondye chanje lavi ou. Bay Bondye yon ti tan byeneme. Mwen di nou sa Bondye gen tout kalite polis lakay li. Tè a se ame l. Pye bwa yo se ame l. Van an se ame l. Bèt yo se ame l. Ti fwomi yo, tout kalite myèl, tout kalite bèt nou konnen an, se lame de Dye. E sa k pi bèl, Bib la di n tout sa yo rete nan limit m yo, esepte mwen menm avè w ki pa dakò pou m rete nan limit mwen. Aswè a, aswè a, byeneme. Kisa wap fè? Eske nou ek map li nan Luc chapitre 10 kote lè 70 tal nan misyon. 70 al nan misyon yo kontan paske depi lè Bondye tap voye yo li ranpli yo ak gras. Lè yo vini yo kontan demon soumi, yo kontan yap bay Jezi rapò. Jezi reponn e di wi m wè satan sot tonbe kankou eklè. Epi Jezi di yo, Konn sa k pase? Nan ki vèsè l te di? Nan vèsè 20, Lik chapitre 10 vèsè 20, li di, Gade, piga nou kontan paske nou chase demon, nou geri malad, nou al nan misyon, nou kontan, men rejwi pito dèske non w ekri nan liv de vi a. Se sa k fè m poze w kesyon sa a maten, ki kote non w ye aswè a? Hein ki kote nou ye aswè ya chè byen eme si nou ta ouvè bib ou avè mwen wi m te gitan pale de sa nan 2 koretyen 5 vèsè 10 kote ou gen pou vin devan le tribinal de kris kelke swa tit ou te mèt te gran tit nan legliz la ou gen pou vin parèt devan mèt la pou l ouvè tablo ou jodi jodi 6 fevriye sa a 8 è kisa m ta fè a 7 è 5 èd sot pase la kote m te ye, ki sa k te nan panse m. Ou konprann, li di se pou nou viv selon, se pa viv selon nou men viv selon Bondye. Lè n al li ankò nan Matye 7, vèsè 21 a 29, li di fè volonte Bondye. Pa fè lòm plèzi. Travay selon le gou di mèt. Pa vin la m ba w fon bagay pou w satisfè m ou fè l epi Bondye pa resevwa l. Pou mwen gran m gen, gade depi m jèn tout jenès mwen pase lakay Bondye epi se pou granmesi non jamè. Hein Chame Gen erè m te fè pase pa gon moun ki bon vre Bib Jan di si yon moun ta di l pa peche l son pi gwo mantè Ou konprann Nou pa serye nou pa bon Pa gen nou yonn ki bon se o fi a mezi Bondye ap mete ti asid sou nou L ap mete dife l ap poli nou Men pa gen nou yonn ki bon non chè byeneme An nou fè efò Sa m t ap fè yè, kenzan de sla, dizan de sa, senkan de sa, ennan de sa, m pa ka m ap priye pi plis, m pran jenou m plis pou m pi mal olye pou m ta chanje. Pou Bondye pa ka konte sou mwen. Sa di, m al nan misyon se vwe m nan tout bagay, fè kay bay moun. Mete timoun lekol, ede moun, epi Bondye pa rekonet mwen ditou son chen m ye. Sanba tab met la map manje miyet. Se kom si m pa konte pami le fils de Dieu, pitit de Dieu yo. E l pap pran pitit li pou l bay chen. Epi m nan misyon map ranpli. Gwo jip long mwen, bel bagay, tanpi anyen m pa kretyen. Byeneme. Jan nap viv la li pa bon nou nan dènye tan Jezi ap retounen pran w de jou de konfesyon si w paka pran 2 pran yon jou non Bondye pa mwen menm ou ka pran yon 6 è pou midi m pa di w al fè 6 pou 6 se pa tout moun ki ka fè 6 pou 6 ou paka fè 7 jou fè 3 jou ou paka fè 3 jou fè yon jou konn kote w tonbe Ou konn tout sa w fè pa nan plan Bondye. Bondye voye ase mesay ba w, li itilize moun ki konnen w, moun ki pa konnen w. Li itilize nati a, li itilize Bib la, li itilize sa k ap travèse otou de ou. Chanje lavi w byeneme. Bondye gen pasyans pou l tann ou, l pa mwen menm. Si se mwen menm. Se pran telefòn mwen oubyen rele sa entèl fè oubyen se to menm ta di o o kote sè sa jete t fè ki pran pòz kap fè chanèl youtube la anyen serye non men Bondye pa konsa non chè byeneme an nou viv pou Bondye an nou viv yon vi ki apa sa Bondye bezwen de nou nan ebre chapitre 12 14 se la santifikasyon Sonje ki sa Samyèl te di Sayil, Se pa sakri, li di lobeyisan vo mye sakrifis. Gen anpil sakrifis ou fè devan Bondye, l pa resevwa youn. Olye sa l ap tann obeyisans ou pou w obeyi. Li vle w pase agoch, pase agoch, pa wè se adwat ki bon pou ou. Kote l di w pase a se li k ap bon pou ou. I. Sa Bondye bezwen de nou, ki sa m di nan Ebre, chapit vè 12, 14, se la sanktifikasyon. E nan Galat 5, 22, li di ki ap pale lè fwi de lespwi. I. I Tesalonisyen 4 ankò li di se sanktifikasyon Bondye ap chèche. Se pa pil sakrifis n ap fè yo, byeneme. Hein epa sakrifis yo gen bagay ou fè pa dil twòp devan Bondye pran ajenou plede kòz ou se sa Jeremi premye 18 di plede devan Bondye pa Jeremi non Ezayi chapitre premye 18 li di ou mèt plede devanm. Depi w konn sèvi Bondye ebyen difikilte yo vin devan w se pou w prezante devan Bondye. Kisa w wè Eklezyas te fè nan Jeremi 38 vèsè 2 Ezayi 38 Ezayi vin di wa a ou pral mouri ranje afè w Labib di wa a vire fas li pou l di Bondye m sèvi w mwen kraze vye Bagay e tout vye fo dye yo m kraze yo mwen sèvi ou byen m try tout sam k fè Bondye di wi se vre gon kote nan bib la li di w revni memwa m fèm sonje Bondye ap tann kòman w sèvi la depi w sèvi l byen li pa yon dye ki enjis Pou l pran sa w fè a, kankou pou l ta fè nèf tounen ze oubyen ze yo tounen nèf, Bondye pa mwen menm avè w. Depi w aji byen, se byen w genyen. E lè w fè l sonje kòman w travay, li dakò, li ri, li di, Wi, sètènman, se vre. Lè w al moun pou, M konn wè moun. Gen moun ou mèt pa fè bagay la, li ret devan w, li konnen w pa t fè, li di w, Wi, w te fè tèl bagay. Men Bondye pa konsa. Konn dede yo dou depi DG kontre manti kaba anben gen moun li je a je avèw li tiaske lap bay manti nan figiw lap diw fè bagay ou pa janm konnen nan viw men Bondye li pa yon moun konsa Bondye se yon Dye de jistis li ye Eklezyas plede devan Bondye. Lè Moyiz di Bondye, Gade, si ou pa padone pèp la, ou mèt elimine m. Li padone pèp la vre wi byeneme. Li padone l wi. Li pa fè dega pase òm de Dye a entèsede. Mwen menm avè w, lè m fè yon bagay ki mal oubyen ou fè yon bagay ki mal, m ta wè fò, o, pou w ta wè se vre, fò w ta wè chatiman. Bondye pa konsa. Bon li kap chat yo la pa gen oken moun konnen an nou viv pou Bondye se sèl Bondye ki pa enjis viv pou Bondye on vi ki apa jan mwen te di w chache la santifikasyon pa le jèn fè lè jèn anpil jèn anpil priyè vèy de nwi bay Bondye yon ti tan pou w jwenn lap chache w li di li di depi w mache depi wap chache l lap mache rankontre avè w. Apre sa w ap pase tout vi w ap plenyen. W ap pase tout vi w ap rayi moun. W ap pase tout vi w ap blame moun, bay moun pote chay. Ou pa vle pran reskonsablite w. E ou konnen gen bagay ou fè devan Bondye, se kòz sa Bondye ap frape w. Maten an, aswè an, an nou retounen vin jwenn Bondye, chè byeneme m yo. Vin jwenn Bondye, l ap tann nou. An nou netwaye rad la. An nou netwaye rad la, retire fil areyen nan kè a. Rad la signifo ròb blan an, ki signifi kè ou. Retire fatra yo. M pa kab mache atè l gon ti cheni nenpòt bèt ka touye m. An nou viv pou Bondye e w ap beni. Ou mèt pa gen gwo lajan nan men w ap viv yon vi ki byen devan Bondye. Pase w mèt ap manje yon grenn bannann w ap manje l avèk adorasyon an chantan. An nou viv pou Bondye. An n fèmen zye nou pou nou priye gran Dye toupisan. Papa m ki nan syèl la nan moman sa a m ba w glwa ankò. M ba w onè, gran Dye Toupisan. Le Dye d'Abraram, le Dye d'Izarak, le Dye de Jakòb, le Sen d'Izrayèl, mon Dye, le Dye de tout latè, mwen di w mèsi. Ou te ban m opòtinite pou nou te pote ti konsèy ki te di kote non nou ekri. Èske jan n ap viv la ou dakò? Aswè a ede m ranje pye m, papi cheri. Edem ranje pyem, edem, edem imilyem devanw poum rekonèt m pa bon tout bon vre e fè minm bagay la pou chak moun ki pral tandem aswè a pou yo rekonèt erè yo pou yo pa pa ap blame on moun pou map di se marim ki pa bon byen madanm mwen pa bon byen e timoun yo ubyen zanmim se vwazen an wi se kowòkè a non se mwen menm. Ki pou rekonèt tò mwen epi wap edem bondye edem men m tann men m ba ou edem maten an m pa dakò eta map viv la mwen pa dakò pou m lejè devan ou mwen pa dakò konsa pou map viv senyè fèm gras e ede chak pitit fi w pitit gason yo Chak òm de Dye yo, fam de Dye yo ki nan tout kwen mond lan k ap fè efò. Malgre tan an pa bon, men genyen k ap fè efò lakay ou. Lavi a pa parèt fasil pou yo se vre men y ap goumen se sòlda yo ye. Fè yo konnen ou bò kote yo, ede yo pou yo goumen pi plis. Ba yo yon souri fè yo konnen non yo nan liv de vi a Bondye. E sa yo non yo pa ta ekri nan liv de vi a aswè a kounye a fè yo gras. Al retire yo kote yo, ede yo soti non Bondye nan sitiyasyon yo ye a pou w ekri non yo, paske ou konn ekri lòt non, ou konn mete non ki pat la e konsa tou konn retire non ki la, fè gras, ou konn tout sa ki dispoze, gen moun ki tonbe nan sitiyasyon e pa li te vle, men son sitiyasyon t lage l ladann, tout goumen lap goumen pou l soti l pa kapab, men map mande w pou. Pran dè milya dè milya dè milya dè zanj ale di yo soti senyè fè sa pou nou o non de jezi kri de nazarèt nou priye w ki viv ki rèy o sèk dè sèk ke gras bondye avè w ke bondye beni w ke gras bondye kouvri w pou fè efò pou non antre nan kaye de vi a pase mouri yon dezyèm fwa l pap fasil. Uo gon ta vre m gon dan fè mal se anmweyy on bagay piko m kwè m gen de ti deta se di epi w ap soufri etènèlman bèt ap manje w dife ap manje w lèv la chèch ou pa ka jwenn on ti dlo w ap soufri pou on ti obeyisan pou w te genyen an nou retounen vin viv pou Bondye Bondye va beni w ke gras Bondye kouvri w bòn nwit a la pwochèn.